Depi apre Arnel Belizaire lendi k sot pase a la te jwenn liberasyon li, ebyen misye pa pran tan pou li fè santi prezans li sou beton an. Arnel Belizaire pale, li pale fò e li tranble peyi a. Misye fè de seri de gwo deklarasyon ki mete li fas a fas ansanm avèk ansyen prezidan Michel Martelly. Nan deklarasyon sa a, li pale de ansyen zanmi li, selon sa li deklare ke Nenel Cassy ki se te bon zanmi l, vire do ba li, fè wout kwochi nan mitan wout, epi tou l al fè alyans li avèk Michel Martelly. Anpil gwo deklarasyon, anpil gwo pawòl fèt, pami ladan yo, li bay pèp la randevou pou yo kapab. konnen tout detay randevou a ka se pou vandredi si Dye vle. Map kite w tande, map kite se ou menm ki pou tande, epi tou lè w fin tande nan kòmantè yo wap di m kisa w panse. Eske w panse ke avèk aprè deklarasyon sa a ke Anèl Belizaire fin fè a, li deklare li piblikman, ofisyèlman ènmi nimewo 1? ansyen chèf leta a ki se Michel Martelly. Eske w panse Michel Martelly bò kote pa l li pral fè deklarasyon? Eske daprè ou menm ou panse Nenel Cassy ap retounen vin kanpe kote Anel Belizaire oubyen l ap toujou rete kanpe nan bò pa Michel Martelly a? Nou pa konnen. Men, se gran timoun nou ye, se sa k fè m mande nou, kite yon kòmantè, di m kisa nou panse, èske nou panse batay sa a ki deklare la a ant Anel Belizaire epi Michel Martelly, kiyès ou panse k ap genyen? Paske nan peyi Dayiti, se yon kesyon de pi gwo ponyèt la se li k genyen. M pral kite w tande, m pral kite se ou menm ki pou jije avèk pwòp kòmantè pa ou, men avan m kite w tande mesaj sa a ki fè peyi Dayiti tranble konsa a ke tout moun ap pale de li a, kite m pran w ti moman pou m di w mèsi avèk ou menm ki ap swiv nou, mèsi a ou menm ki ap kòmante, pataje epi tou mete like, abòne ansanm avèk. paj Ilmax TV a, ke se sou YouTube oubyen sou Facebook. Nou di w yon gwo mèsi, nou apresye sa, se youn nan fason ke w kapab sipòte nou, motive nou pou nou kapab travay pou ou, paske travay sa a, se pou ou li ye. Ou menm ki poko fè sa, nou nou konseye ou epi nou motive ou abòne ak chanèl la pou ou kapab fè pati de grand famiy sa a, Ilmax TV. Ebyen map kite ou la, map kite ou tande paske si se mwen ki di ou, ou gen dwa pa kwè m. Mezanmi nap ekskize m mwen poko ka pale mwen menm Anel Belizaire. Mwen te nan yon batay avèk yon kanmarad mwen, yon frè m ki rele Nenel Cassy. Jodi a la jwenn Martelly. M paka ko kritikel m poko ka pale fok mal pale ak nenel cassy poum konnen batay chanjman ke n tap mennen an eskel pansel ka jwenn ni ak mateli ki fè ke lal jwenn mateli alò poum reponn ak kesyon ke nou pral pozem nan fòm pale a frè a dabò paske mwen m nan yon batay chanjman. Poko gen anyen k chanje la e batay man pap kanpe nan wout poum al anfas Nenel Cassy fòm al tandel fòm al konn pouki rezon k fè ke li pran batay mwen menm m tap mennen ak pèp lan li potel bal Michael Martelly lè sa map di nou men kòman n pral batay mèsi fanmim asantiman jodi an nou tout ki la map ban nou randevou vandredi map ban nou lye a. Men mwen fyè de nou e map garanti nou yon sèl bagay Anel Belize yon nèg ka tiyel men w paka chanjel mwen pale a tout otorite an Ayiti men m gon liy liy batay mwen an nou wè divizyon k gen nan geto a la tout jounalis yo pran nòt nou wè tout divizyon k gen nan geto a la mwen garanti nou sou mwen. sou tout ekip la yo. Nou oblije avan desanm nan fini pou n amonize geto a pou batay pèp la lanse. Pou ki rezon? Lè nou wè m sòti Site Solèy a yon manifestasyon, e pa Anèl Belizè ki fè l. Gon ekip k òganize l. Jodi a, kòman nou pral fè wè m pral lanse yon batay pou pati kou l pa ka sòti? Nou panse m ap janm dakò l? E nou panse ke mwen menm Anel Bezier, yo pran m yo mete m nan prizon pou 2 zan jis paske yo te vle redui m o silans? Nou panse m pral rete bwa kwaze? Non. N ap di tout nèg yo aranje yo pou yo tiye m, batay pèp la ap kontinye. M ap ba nou randevou vandredi e m pral ban nou tout detay, konte sou mwen m p ap lage batay la. Siye, depi radyo ap pale de Anel Belizier, ansyen depite Dèlma Taba, m te toujou malad. Jounen jodi an tou maladi m ale. M di tout moun nan près yo, mwen di yo tout sa m ap di.

Lò Pradel Belizaire, Babad, Job, yon sonm de lòt nèg sa yo, men nou pral di nou gen lòt militan politik ki nan prizon toujou paske jodi an batay la poko fini e n pral batay pou n rejwenn tout ansanm rès militan sa yo ki nan prizon pou yo tout jwenn Lè w pran, ou gen Tibega, Tibekam, ou gen Abelson Gwonèg e ou gen Kobi. Jodye kap boule prizon nèg sa yo se de nèg ki te kwè nan lòt ayiti se de nèg ki te kwè pou batay papa nasyon an te fè jodi an nèg sa yo ap boule prizon nou di pèp ayisyen an leve kanpe e nap di jistis peyi m si se konsa ke yo pral avanse nap bat yon gwo ti aplodisman pou yo paske jodi a nou kòmanse wè travay ke yo vle fè e fò yo kanpe sou menm liy sa poun kontinye e nou pral kontinye batay lan paske nou menm nou di fòs lan. Se anndan prizon an l te ye e jodi a lap vin la France deyò a e nou pral kontinye batay la. Mèsi bokou. Lè w fin tande kokennchenn deklarasyon sa a, kote ke misye bay pèp la randevou pou vandredi si Dye ve pou l kapab bay plis detay, kisa w panse? Eske w panse Nenel Cassy ap retounen nan premye amou li ansanm avèk Anel Belizaire Li pral kanpe bò kote ansyen zanmi l a Nènèl Belizaire oubyen èske w panse Nènèl Cassy ap ret kanpe nan bò Michel Martelly pou li vin kapab anfas a Nènèl Belizaire? Kisa w panse nan deklarasyon sa a? Ki kote w panse l ap mennen nou? Èske w panse ke se yon batay ke Arnel Belizaire oubyen Michel Martelly ap genyen? Donk pa neglije kite yon kòmantè. Epi sitou, di nou ki kote w ap tande nou, la pwochèn fwa nan pwochen videyo a nou kapab voye salitasyon spesyal a ou menm, paske pa bliye mwen di nou ke travay sa a se pou nou li ye, se pou nou m ap travay. Donk, mwen prale m ap kite nou, nou ap pran randevou nan yon pwochen videyo. Babay a la pwochèn!